Pierre Esperance ki nan studio avèk nou. Piske gen anpil pawòl pou nou pale maten an, n ap gade ou menm antanke responsab dwa moun, sekretè egzekitif Rezo nasyonal k ap defann dwa moun nan yon kontèks kote ke prezidan pòt pawòl kowalisyon kriminèl teworis Viv Ansanm ki t ap feraye notamman o ba de Dèlma, yo mete moun yo deyò, yo piye tout afè yo epi bridsoukou yo mande yo retounen lakay yo. E ak ki santiman ke nou akeyi pawòl sa, kisa n di tèt nou, kòman n konprann ke britsoukou yo tann lame a popilasyon ke yo menm yo te mete deyò e ki t ap viv lakay yo pezibleman? Bon, e chèf teyoris yo ki se Jimmy Cherizier, Babekyou, ki e an 2018 fè premye masak sou Phtk vèsyon 1 de Jovenel Moïse se te masak Lasalin ki fèt nan nwit 13 pou rive 14 novanm 2018. Nan ki kontèks masak sa a te fèt? Se nan kòmansman ane 2018 la pèp ayisyen an dekouvri Rejim phtk vòlè lajan petro karibe yo ki se pi gwo krim finansye ki fèt anndan peyi a. Olye administrasyon Jovenel Moïse la a lepòk te mobilizye tout aktè yo nan chèn penal la, paketye yo e enstitisyon k ap travay pou kesyon kont blanchiman lajan krim finansye, nou vle pale de ICREF, ILCC e lòt ki genyen ankò, enben sa sa yo administrasyon Jovenel Moïse la, phtk dezyèm vèsyon fè. Li mobilize gang yo pou anpeche popilasyon an mobilize pou mande pou limyè fèt sou lajan petwokaribe yo. Ou gen masak la salin ki fèt epi ou gen yon pakèt lòt masak. An nou gade nan ki kontèks chèf teyoris yo mande pou moun yo tounen nan zòn yo. E le 8 jiyè 2025, resamman, genyen e Nasyonzini ki deklare vim viv ansanm kòm on òganizasyon teworis. E nan mwa dawout la, si m pa twonpe mwen se le 12 dawout, e tou dabò le 10 desanm 2020, e depatman trezò e ameriken te pran sanksyon, kont e plizyè moun ki enplike e ki te sèvo masak Lasalin. Se te se te Babekyou a lepòk lè lè sa li te nan tèt e G9 yo pot ko e teworis paske yo te konn enplike nan masak men yo bon se sa yo te vin sa yo kòmanse fè 2024 2025 an yo pat ladan yo e yo te pran sanksyon kont Babekyou.

E sa vin fè ke te gen anpil panik lakay li. E 5 milyon dola se anpil. E mwen si ke moun ki gen relasyon avèk li, swa gang a kravat yo, epi gang a kostim yo, m panse ke yo tap pare swa pou touye li oubyen pou bay li. E menm lòt. chèf gang ki avèk li, m panse ke yo te sou wout pou yo te kolabore. E yon ti tan apre, ou wè chèf teworis yo e mande moun yo pou yo tounen nan zòn yo. Se moun sa yo wi, moun yo mande yo tounen yo, se moun sa yo, sòti novanm 2024 pou rive mwa jiyè 2020, Jiska mwa dout la, li pa menm mwa jiyè, mwa dout, a e se moun sa yo, yo met dife nan kay yo, pandan moun yo lakay yo, gen de moun ki pa kapab menm, ki gen tan sòti yo tou mouri, yo detwi e zòn yo, son destriksyon masiv ke nèg yo fè patikilyèman nan zòn metwopolitèn nan. Yo boule lekòl, yo boule legliz, yo boule lopital, anfen, e biwo administrasyon e piblik, e katye defavorize yo, m pa pa pran non anyen, e sou pon kafou fèy, e ba dèlma, e dèlma 30, e solino, e la plèn nan. E m pa konnen ki kote pou m site ankò. Enben, nèg yo detwi sa. Yo detwi l nèt. Epi kounye a w mande moun yo tounen. Pandan w mande moun yo tounen an, epi yo rete ozalantou, y ap veye moun yo e yo kòmanse reatake, reatake ankò. E pou mwen menm, desizyon sa a, e s on desizyon, s on anons ke misye fè, paske li byen souche Nan pouvwa, nan cpt e nan gouvènman. M p ap aprann nou anyen. Nan rapò lapolis jidisyè fè sou Magalie Habitant avèk ansyen depite Latibonit Prophane Victor, nan rapò a yo di klèman ke Youn nan manm cpt yo, ki se Gerald Gilles gen bon relasyon avèk Viv Ansanm. Kidonk, se yon deklarasyon l fè paske li gen apui, li gen sipò de otorite pou yo kapab pwoteje l. E ou kapab wè, li fin fè anons sa, sa te pran plizyè jou pou direksyon jeneral lapolis la. e di moun yo pa koute bandi yo e pou yo retounen nan zòn yo. Pa yon nòt gouvènman, pa yon nòt CSPN, anyen. Kòman yon popilasyon kapab fonksyone sou kapris teworis, sou kapris bandi? M ap di nou, depi 2019, apre masak Lasalin, ki fèt nan nwit 13, 14 novanm 2018, ou gen yon bann an yon pakèt lòt masak ki fèt, pandan ane 2019 la, e ou gen Pon Wouj, e Site Solèy, Bèlè, etc. E se chak ane, e sa fèt, sa konn rive pafwa 2 fwa pou ane a, ke teworis yo di yo depoze lèzam, oubyen yo di moun yo tounen lakay yo. Lè moun yo tounen lakay yo, sa yo fè, yo fè kidnaping, e chak fwa yo fè anons sa yo, e souvan, se sitou, e lè yo santi e yo menase. E yo mande moun yo tounen, e pi apre sa, yo atake yo. Yo te fè sa kafou fè yi, sou e Ariel Henry. E masak kafou fè fèt, yo mande moun yo tounen.

Pou nou vin nan boujwazi a? E pa sa? Bon, an nan boujwazi.
Ou kon ba, ou kon ba ou di la ki reteni atansyon, ou di ke mò ou endekse se, an di leta a menm, pa rapò a apèl ke gang yo fè, eske selon ou menm, ta gon kèlkonk negosyasyon antre leta a e bandi an pou fè sa? Byensi, bandi yo jwenn kòb nan leta a avan anons sa fèt. Nou menm. Nan, talè, talè. Nan ki nivo? Piske, nan ki nivo nan leta ke kòb la soti? Gouvènman bay kòb, e gen de manm nan CPT ki ba yo lajan. Paske. Sa vle di ke se tout koalisyon an ki jwenn kòb nan men gouvènman an? E kòb la pou fè ki sa? Ou byen se.
Ou pa ka di tout koalisyon, ou wè gen ti wounou wounou. Gen ki do, yo pa ka pale pou lòt, etc. Alò, men pou ki sa lajan? Gouvènman sa, avèk tout CPT a, yo panse ke apre tout dega ke yo fè anndan peyi a, e yo trayi akò 3 avril 2024 la ki chita sou rediksyon kont, labòn gouvènans, leta de dwa, e yo panse si gon ti amelyorasyon nan sekirite a, e avèk yon amelyorasyon kosmetik, sa vle di fè gang yo fè yon ti poze oubyen touye youn nan chèf gang yo, sa ap sifi pou yo pou yo rete nan tèt pouvwa, nan tèt Leta ki se byen manman y a papa yo kite pou yo apre 7 fevriye 2026. Yo te la a apati de akò 3 avril 2024 la, yo echwe e son se premyè fwa e mwen menm depi map obsève gouvènman tranzisyon an Ayiti ke yon gouvènman tranzisyon osi kowonpi, osi nil konsa epi kounyela yo panse Si gon ti amelyorasyon ki fèt nan kesyon sekirite a, tankou jan ap fèt avèk Viv Ansanm, di yo depoze zam, epi sa ap sifi, sa ap sifi pou yo, pou yo kapab rete. Se byen konte, mal kalkile, nou echwe, nou kraze peyi a, lè m di nou, pa ou menm non, pa nou 2 ki la non, m ap pale w cpt a, avèk tout gouvènman sa a, ki la. Kidonk. Sa yo fè, y ap chèche yon solisyon kosmetik avèk gang yo, e yo vle tou ke gang yo fè pati de solisyon an, e se sa k fè ou wè pa gen yon nòt de ni cpt, ni gouvènman an, e kote ke gang yo mande pou moun yo retounen nan zòn yo, alòske yo konnen trè byen lè moun yo tounen, bon ok, lè yo tounen ki kote yo prale? Ou imajine w pou yon granmoun. ki gen ki nan 50 e plis ki te nan ti zòn li se la li leve epi pou l retounen nan zòn nan pou l wè ke nan eta ke yo fè ti espas kote ke yo mete kote l te ye a sa kapab gen gwo enpak sou e sante moun nan se pou montre w ke Ou gen yon gouvènman avèk tout yon cpt ki nan konivans avèk gang, avèk teworis yo e ki mete peyi a nan eta ke li ye a. M ap di nou, lè Ariel, lè ameriken yo le nan mwad mas, le 5 mas 2024, yo deside retire sipò yo bay Ariel, E enben a e gang yo te kontwole zòn metwopolitèn nan ant 55 a 60 pousan. Jodi a yo a 95 pousan. Sou CPT sa li echwe nan tout gran chantye ke l te gen pou l te manyen yo nan akò 3 avril la. Youn ladan l se sekirite. Se CPT a ki avèk gouvènman an ki retire administrasyon piblik yo Epi pou fè plas a teoris yo, gen plis moun ki nan lari a, gen plis moun ki nan grangou, gen plis viktim. Kisa yo fè nan sekirite a? Anyen. Menm gen moun ki nan dekatye k ap goumen, k ap fè rezistans. E nou vle pale de brigad yo. Ki lè yo pale de brigad nan katye yo e e si w vle team pye sòl yo yo gen yon non team pye sòl enben se de polisye de moun ki fè pati hein polisye zòn yo polisye zòn yo avèk lame yo avèk popilasyon an enben lè yo gen yon moun yo k mouri nan goumen oubyen blese gouvènman an pa fè anyen pou yo non men vrèman anyen non donk son gouvènman ki echwe nan kesyon gouvènans lan se zewo men vrèman e zewo e e dapre m pat la o debi e m Clarens ki repete li e sa nou ap di pou yo menm men sa k CPT avèk tout gouvènman. Se mete, se kontinye zafwa nan diplomasi a. Mete yon pakèt moun tèt chaje nan diplomasi a. Eske nou konnen, pandan ane 2025 la, ane sa, se 44 e moun ke anbasad amerikèn refize, yon ventèn ladan yo se de moun ki tap pran viza. an tranzit pou ale nan lòt pòs nan diplomasi a, 24 pou ale Ozetazini. Pou fè kisa? E kiyès silvouplè ki nome moun sa yo? E se sitou Gérald Gilles e Emmanuel Vertilè a avèk Smith Augustin. Nou konnen ke pou ou mete yon moun nan misyon diplomatik yo, si se pa nan nivo anbasadè, E se yon bagay ki fèt ant minis afè etranjè a e laprimati. E minis afè etranjè a nome epi valide pa le premye minis. Men sa ki gouvènans pou otorite ki la yo. Mentnan Pierre, mwen. Apre sa fò n fè bilan CPT a. Wi, m anvi rete nan, paske m anvi konprann demach lan e apèl ke e mentendu sa, si m ka rele l konsa, ke gang nan bay a popilasyon ke l fin chase an. E. Ou di ke wi gen kòb ki bay men m mande w ou di nan ki nivo? Ou fè plon gaye a ou di se gouvènman an. Mwen fè plon gaye?
Ou di se gouvènman an alò ke nou menm n ap renmen. Talè talè talè n ta renmen tande espesifikman men kote kòb la soti. Paske ou wè sa n ap pale an la li ekstrèmeman enpòtan pou tout moun ki vle wè peyi a byen pase. Depi 2018 n ap di ke gouvènman leta sou Jovenel Moïse, Ariel Henry Sou sa, sa yo fèk kòmanse ap bay gang yo kòb e pa egzanp sou Jovenel Moïse, yo bay gang yo ekipman CNE, Ministè Travo Piblik, blende ki sòti nan Palè Nasyonal pou fè kouvèti pou teworis yo pou y al atake popilasyon an. yo ba yo kòb, yo toujou di konsa ke kote RNDD a gen enfòmasyon sa yo. Menm bagay sou Ariel Henry. E se sa k ap fèt kounyela a. Se sa k ap fèt kounyela a. Mèt nan.
M ap di w wi, nan rapò dcpj fè sou Magalie Habitant, Provence Victor, e pa mwen ki fè rapò a non. Se dcpj a pati de sa yo jwenn, de done, e rapò. Ki di ki sa?
Ki di ki sa? Ki di ke Gérald Gilles gen bon relasyon avèk Viv Ansanm, avèk teworis yo. Donk se pa mwen ki di. Yo di Viv Ansanm menm oubyen yo site yon chèf youn nan gang yo? Non, yo di Viv Ansanm menm.
Yo di Viv Ansanm paske lè yo gade yo site 4 ladan yo, e si w nan 4 se ke w se Viv Ansanm. E pa mwen ki di l non. Wi leta Sa ki la, e menm si o nivo gouvènman an nou pa t wè l o debi, men sa w wè k ap fèt la la avèk teworis yo nan mande popilasyon an tounen nan lakay yo, gen de moun nan cpt a avèk gouvènman an ki ladan l e yo bay kòb. Wi, alò mwen menm kesyon pa m nan se ke O nivo de ba Dèlma, se la ke yo mande moun yo vini. Espesifikman, se prezidan Koalisyon Viv Ansanm nan k fè apèl lan, men sou lòt fwon, n ap gade tou ke gang yo ap frape fò. Kenskòf, yo kontinye ap frape a menm ritm ke yo te ap frape an. Latibonit, nou rate sa, lannuit 29 pou louvri 30, Guerrier m ko bay sa yè, o nivo de Monwi,
gang yo ap frape.
Pi moun jen la nan komin Mirebalè yo chase lapolis. Metnan, kòman eksplike ke kòb bay a gang la epi gang la kontinye ap feraye nan menm nivo? Mwen byen te di w li o debi. Mwen di w ke se pa tout ki jwenn. Ou wè gen wounou wounou nan yo. E se pa premyè fwa chèf teworis yo ap pran lajan nan men kowalisyon nan epi gen goumen antre yo. Wi gen gwo divizyon antre yo kounya. Ou konprann? Gen gwo.
Men paralèlman sa nou wè kòm imaj ki vin jwenn nou, se gang k ap deplase kite komin yo, yonn al wè lòt. Se kòmsi m ta ka di w gen yon toune metwopolitèn, m t ap di sa yè la a, fè foto ansanm e Padesi tou, menm sa k te konn kache vizaj yo lontan, yo retire mask yo, yo montre moun yo vizaj yo a syèl ouvè, a vizaj dekouvè. Jisteman,
mwen di w ke lè Depatman Jistis an kòdinasyon avèk Depatman Deta pran desizyon sa a, kote ke yo mete 5 milyon dola sou tèt Babekyou, e Babekyou, panike e li pa santi li an sekirite avèk lòt teworis yo e li panse nenpòt nan yo kapab livre l ni alye l tou nan leta a. E se sa k fè e moun nan cpt e nan gouvènman an ki gen relasyon avèk li yo antann yo avèk yo, yo bay misye kòb, yo antann avèk misye pou misye e mande moun yo tounen. E, e, otom, tousuit misye vin fè sa, ou wè anpil nan lòt yo pa, pa kontan. E, kote ke, e, yo, yo kontinye ap frape, e, yo genyen ki di tou, e, apati de voice yo met deyò, e, desizyon chèf teworis yo pran, se de, se desizyon pa l. Kidonk, gen gen konfli e antre yo menm si poko menm si pa rive nan e konfli a ame men e babekyou e si babekyou te pou mwen menm en e sil vle ret vivan se tèt li poul rann lap mouri paske Li gen 5 milyon dola sou tèt li e peyi etranje yo, sa otorite yo ki la a, ki panse ke yo gon kat blanch pou yo fè sa yo vle, e pa nan negosyasyon avèk Babekyou. E yo pa wè Babekyou nan solisyon an. E kidonk misye nan sitiyasyon ki vrèman konplike pou li. E si l kite gouvènman an ap fè l fè tenten, y ap chita avèk li. Y ap fè sa yo gen pou yo fè avèk li. Si misye, bon, alaverite, si misye mouri, sa pa deranje m non. Lè m di si l mouri, sa pa deranje m, m ta pi kontan ke yo pran l vivan pou li kapab bay esplikasyon gang a kravat, gang a kostim, e gang a sapat ki fè ki yo se prizonye. Lè w tande misye ap di yo pou mete l nan bagay sa a tou. Ki fè l yo se prizonye.
Misye ap di yo se prizonye. Ou se ou jan m reponn tou sa. Papi yo toujou di se ou Si m nan bandi jodi a se ou ki responsab. An erè.
Wi. An ale nan kontinye nan mesye. Ou pa janm reponn ni sou sa?
Ou pa janm reponn sou sa? Mon chè map tou.
Pou respè ke m gen pou lavi moun. E pou respè ke m gen ni pou nou menm. Pou Radio Caraïbes e pou moun kap koute m la, m pa ka e m pa ka reponn yon teworis ki kraze yon peyi konsa, ki mete peyi a atè plat, ki fè m pa kapab, m vrèman pa m pa kapab. Yon teworis rete yon teworis dakò, m pa ka reponn yon teworis.

chèf teworis yo, se pa dosye Lasalin ki mete l deyò nan lapolis la. E lapolis la te mete l deyò, enspeksyon jeneral lapolis la, apati de yon ankèt ke yo fè, yo jwenn misye gen anpil zam ilegal, epi pou aban nan pòs. Se pa dosye Lasalin ki mete l deyò nan lapolis la. Se te pa dosye Gran Ravin nan tou k mete l deyò? Mwen di w.
yon rapò lapolis ke nou gen rapò a e avèk yon lèt ki siyen pa direktè jeneral lapolis dalò ki te la nan epòk la apwouve pa e minis jistis ki te la yo mete misye deyò nan lapolis la nan e alò se depi avan Li enplike nan masak e Lasalin, li te deja e abandone pòs li. E ankèt sa a te kòmanse avan li abandone pòs li a e a avan masak Lasalin nan. E yo vin ofisyalize li fevriye 2019. Se sa m kapab di w.